Te kounya k gen gwo batay ant PM Fils-Aimé avèk KEP an. Lè m di gen gwo goumen antre gouvèneman Fils-Aimé avèk KEP an, paske KEP a sou de sou fè eleksyon, men Fils-Aimé li menm pa sou fè eleksyon. KEP a sou fè eleksyon, y ap rankontre yon ansanm de aktè, y ap poze yon ansanm de aksyon, alòske ekip Fils-Aimé an, yo fè ke Konsèy Elektoral yo konnen, yo twò prese devan bann nan. Yo twò cho. Sa gen yo cho konsa, yo bezwen fè eleksyon anndan peyi an. Omwen, yo bezwen yon lane ankò pou yo kapab kontinye rete nan tèt peyi an. Tande koze! Aye difize men pa sou fè eleksyon. Wè tout sa kap fèt la ou tande gouvènn manti. Kayepè a vle fè eleksyon an men fize men pa sou sa. E gen gwo batay la antre ekip kayepè avèk ekip fize men a. Sou koze eleksyon kap pale la. Kayepè a deside rankontre responsab nan kesyon GSF lan pou yo wè kòman ke yo kapab travay. nan tèt kole avèk Lapolis Nasyonal Dayiti, pou yo wè kòman ke yo kapab travay avèk Lame Dayiti, pou yo rive tabli sekirite nan peyi an, e pou eleksyon kapab òganize. Byen ke KEP a li menm bò kote pa l, l ap poze de pwoblèm la tou, paske li mande ansanm pati politik yo, Omwen fòk yo genyen pou pi piti 30 mil manb ki aktif. 30 mil manb ki aktif. Ok? E sinon, sinon, y ap gen difikilte pou yo kapab enskri, oubyen, pa enskri non, kòmsi, pou yo ta valide pou y al patisipe nan kous elektoral la. Pou yo ta benefisye yon ansanm de avantaj. E pawòl sa a. deja kòmanse leve plim sou do plizyè dirijan pati politik paske yo konprann jodi an la ke se paske fizeme, se paske kaye peyan pa sou òganize eleksyon vrèman. Alòske pa vre. Men, kaye peyan ap eseye gade kòman li kapab mete yon ansanm de prensip. Dyaspora ayisyen an louvè zòrèy nou pou n kapab tande. Dyaspora ayisyen an louvri zòrèy nou pou n kapab tande. Se vre gen anpil nan nou k ap mande lapè, k ap pale de rekonsilyasyon, k ap mande lapè, k ap pale de rekonsilyasyon avèk nèg ame yo. Gen de moun ki di ke yo pa nan koze sa a. ok yo pa nan koze lapè avèk bandi yo pa nan koze se e kòmsi rekonsilyasyon avèk bandi èske nou konprann èske nou konnen PM fils aimé misye li pral fè yon toune an Europe. Li pral fè yon toune an Ewòp, e sa li pral fè an Ewòp lan la, li pral rive o Vatikan, kote li pral mande avèk, li pral mande avèk e pap, pap Leon 14 yo rele misye a si m pa twonpe m, pou ke pap lan kapab fon priyè pou Ayiti. Priyè pou lapè pou Ayiti. ok yon priyè lapè pou Ayiti alòske jodi an plizyè dizèn plizyè dizèn santèn milye ayisyen plizyè dizèn santè milye ayisyen ki nan dyaspora e ki an Ayiti Y ap mande lapè pou Ayiti. Nan peyi Kanada, nan peyi Lafrans, ann Ayiti, gen de gwo mouvanizasyon k ap fèt, gen de mach k ap fèt pou mande ouvè peyi a, pou mande lapè nan peyi a paske yo di yo pa kapab ankò. Alòske Fils-Aimé se jis e kouman Vatikan li prale pou l al mande pap lan priye pou mande lapè pou ann Ayiti. Ayisyen, kale je nou. Ayisyen, konprann sa k gen la. Kòman nèg e Désir, kòman nèg e Sévère, dabò kòman nèg e Désir, mesi pou ansanm Désir. Felisitasyon nou bel e byen anfom trè kontan pou nou rankontre e yon lot fwa pou kontinye vin enfome zanmi entènot ak telespektatè e mes ak nouvel yo ki ka pèmèt ke yo konprann sa kap pase anndan peyi a paske preske chak jou sitiyasyon ap vin pi difisil nan la repiblik nan nivo depatman latibonit Blaise Peterson Bagay la pa dous ditou pa rapò avèk ansanm atak ki ap fèt nan diferan zòn yo, si n ap site komin Desalin ki pa gen komisarya ki sanse egziste ladan l depi lè lapolis te fin abandone Blèz, ebyen pou kounye a n ap pale la a, bandi yo fè estrateji pou kraze atè plat komisarya sa a. Yon sitiyasyon ki pèmèt ansanm moun ki ap viv nan zòn nan kontinye ap leve vwa yo. pou mande otorite yo kisa yo antann fè. Vis delege awondisman Desalin lan, Dinelson Duval, li fè kwè ke li te fè tout demach yo oprè de direksyon depatmantal polis lan e nan pi wo nivo leta a pou te soumèt de rapò sou danje sa a ki te plane sou tèt vil Desalin, premye kapital peyi a malerezman ki tonbe totalman anba men bandi, pa genyen prèske enfrastrikti deta ki egziste ladan l. Blaise Peson. Aprè gwo mouvman ki te eklate nan vil Senmak yo, Vil la te konnen yon jounen kalm ap pou yè, malgre anons ki te fèt pou te genyen lòt mouvman ki te rive fèt. Sèvis envestigasyon polis nasyonal la ta anonse nan pòch chak moun ke yo arete yo, yo jwenn 25 mil goud nan pòch yo sak. Epi manb òganizasyon, manb ki te òganize mouvman sa a, yo dekline enfòmasyon sa a pou di ke se paske lapolis wè li fin simen bal, li fin simen gaz lakrimojèn sou manifestan yo, y ap chèche jistifye aksyon ke yo fè a ki pèmèt ke yo pale de 25 mil goud, yo fè kwè ke moun sa yo pat gen menm 25 goud nan pòch yo blèz pèsonn. Nan dosye ki konsène la repiblik, gad kot amerikèn remèt prèske 1 pwen 396 kilogram marijuana ki egal avèk 1 pwen 4 ton marijuana ke lapolis gad kot mare ansanm moun sa yo nan zòn mòl sen nikola kou krab e yo ta fè kwè ke dwòg sa a li anvwazine li kapab koute 3 pwen 8 milyon dola ameriken. Yo mare yo kon krab avèk dwòg sa yo ki te anbale avèk de diferan tip papye koulè jòn ak koulè nwa e yo remèt yo bay otorite leta ayisyen atravè lapolis. Kesyon dwòg la, nan dènye jou sa yo, nou kapab remake Blaise Persson, li vrèman trè frekan anndan peyi Dayiti poutèske genyen trafik sa ki ap fèt avèk fasilite akòz se gang yo ki kontwole ni lanmè ni vwa terès la Blaise Persson. Eske ofisye Tchad yo ap gen kontwòl sitiyasyon an reyèlman nan peyi Dayiti? Ki bò sa? Ki bò sa? Ki kote ki sa pral gen lavet la? Ou ap tande bagay. Ou esplike bagay de bay Tchad sa yo la? Ou esplike bagay de Tchad yo, Désir? Se gwo kesyon ki ap poze, Blaise Pterson. Paske mesye Tchad yo se yo menm ki deja deplòtonnen anndan peyi a. E si n remake, pa vreman gen anyen ke n kab wè depi lè yo rive la ki koumanse fèt, Blaise Pterson, Jean Wilner Sévère.
Sévère kòman nèg yo sou Blaise moun ansanm Sévère.
Bonjou Deno bonjou Blaise bonjou bonswa tout moun kontan ret kole nou pou nou kontinye pale ki sitiyasyon peyi an notamman sitiyasyon ki gen nan machan Desalin nou konnen Désir m kwè se yè yè nan kalfou Vérité oubyen se te avan yè maten. nou tap pale de sa ke sitiyasyon nan machan Desalin lan yo wè ke bandi yo kontinye ap mete tèt yo ansanm malerezman nou menm kòm ayisyen ki pa fè pati de viv ansanm ki pa fè pati gwoup gang yo nou pa deside mete tèt nou ansanm pou nou chanje peyi an men bandi yo yo met tèt yo ansanm pou yo kontinye fè peyi an mal nou ta sipoze pran kòm egzanp tèt ansanm ki gen ant bandi yo te gen jenèf te gen jepèp chak te rete nan limit yo te gen yon batay antre yo menm, yo deside mete tèt ansanm pou yo detui peyi an. Kokorat san ras, baz gran grif, youn al nan baz lòt, youn al bwè kleren nan baz lòt, fè videyo, kounye a yo met tèt ansanm pou yo sanse detui depatman Latibonit, ale nan machan Desalin, m sonje dènyè fwa yo t ale a, yo di o nou p ap fè pèp la anyen, pèp la mèt rete, yo pa bezwen kouri. Epi, men kounya la, yo ale nan komisarya, met dife nan komisarya, kounya moun machan Desalin pa ka viv. E m sonje nan emisyon nou te genyen n t ap fè, n ap raple ke machan Desalin se premye kapital peyi an, apre endepandans. men nan ki sitiyasyon nou twouve n. E otre choz, kesyon pati politik ki dwe gen 30 mil manb nan pwojè dekrè elektoral la, anpil ap tire pye, pa bliye m te di nou mesye sitou moun ki siyen pak la avèk Alix de Fils-Aimé, ebyen moun ki nan gouvènman Alix de Fils-Aimé a, yo chak gen ti pati politik yo anba bra yo. yo pap janm aksepte afè 30 mil man blan paske anpil ladan yo se yo avèk fanmi yo a ti zanmi yo ki fè yo gen pati politik e yo ap tire pye sepandan genyen Sterlin Civil mesye nou kon nou sonje sa ki te nan ede ki te sekretè jeneral ede ki te ansyèn direktris FME, Mèt nan ki li menm kwè ke se yon trè bèl inisyativ lòske KEP an pran desizyon pou ke mande se 30 mil manb ki pou genyen nan yon pati politik pou yo kapab voye kandida. Men gen lòt gwoupman politik ki di poukisa l pa 15 mil manb. Poukisa se 30 mil manb sa vin fè ke pa gen demokrasi? Nou konnen ap gen tout pawòl sa yo. Notamman ansyen depite Deusé Onèt. Misye di, kòman fè KEP an fin agreye yon pakèt strikti politik, apre sa li pral vin bloke pati politik sa yo pou di se 30 mil manb yo genyen? Men fò m raple tout moun avan nou avanse nan kòmantè e analiz, se pa KEP an ki te deside kanpe pwosesis lan. Se pa KEP an. Yes. Yo prepare, yo prepare pyèj yo, y ap tonbe nan pwòp pyèj yo ankò. Yo prepare pyèj yo, y ap tonbe nan pwòp pyèj yo ankò. Ou pa konnen lè yo konn di w moun nan konn panse l entelijan, gen yon lòt ki pi entelijan pase l. Nan, KEP a pa ka finanse yon pwosesis, pou w retade pwosesis lan ou pran pòz ou kraze tout bagay ou relanse pwosesis lan kounye a la enben KEP a ap met baliz kounye a. Kòm ou mande pou l redui nan bidjè a, piske fò l redui nan bidjè a l ap met baliz kounye a la. Si t ap gen 100 pati politik ap gen 50 kounye a. Si yo t ap finanse 100 pati politik kounye a y ap finanse 50 pati politik, mwens kòb. yo pa bezwen ap tire pye. Ou montre w fò ko pitit Desalin, ko ede, ko fizyon, ko m pa konnen lòt pati politik. Si w montre w fò tout bon, ouvè kò nou la. Montre n gen 30 mil manb. Jan yo konn ap fè gwo gòj nan laprès soti nòt, soti kominike. Sevè, si w pèmèt mwen mon frè. Majorite wè blofè k ap rablabla la yo. kap rablabla militan pati politik kap rablabla la yo frèm yo pa menm gen yo pa menm gen 100 manb menm yo pa menm gen 100 manb ki aktif ki dyab yo ta gen 30 mil manb sa vle di kisa mesye bon ekipman nèg kap rablabla kap di okay epe a e son bidjè se sila se lò banmanti se paske nèg yo konnen. Yo pa gen moun vrèman kòm manb ki nan pati yo. Yo vle pou ke tranzisyon an kontinye rete jan l ye la. Yo kapab chante, fè elòj pou Fils Aimé, pou ke pa janm gen eleksyon nan peyi an. E mwen di nou sa, Fils Aimé vle rete nan peyi a jiska 2027. E lè m di 2027 lan, sa vle di ke pou Fils Aimé, misye blese jiska swa e mitan ane 2027 lan oubyen fen ane 2027 lan pou ke li òganize eleksyon anndan peyi an. Rale krayon nou make sa m di an. E sa map di a de bòn sous wi. Fils-Aimé avèk ekip sousou souflantyou parèy li yo, yo pa vle gen eleksyon pandan ane a la. Yo vle se jiska lane pwochèn nan mitan oubyen novanm 2027 pou ta gen eleksyon anndan peyi an. Kòm kounya yo te fè yon premye esè sou KEP an, yo te di KEP a fò l respekte kouman e atik 12 oubyen atik 13 oubyen atik 14 nan bagay pak yo an, KEP a deside li pa gen pwoblèm, l al fè tra, yo te di bidjè a twò wo, Fils-Aimé fè konnen ke li pa ka bay tout kòb sa, ok pa gen pwoblèm. KEP a deside al fè travay li, li regade yon lòt dekrè elektoral, li regade yon lòt bidjè, men kounye a tou, li poze baliz. Nan zafè eleksyon, bon, sa pou moun yo konnen, nan zafè eleksyon, gouvènman pa ka pase ka epe a lòd. Konprann sa m pral di a byen, mesye? Gouvènman gen pou devwa. Sou enstitisyon oto endepandant ke l ye. Egzat.
Gouvènman gen pou devwa akonpaye ka epe an. E si gen de bagay ki merite chanje nan dekrè a, li ka toujou mande chanje l nan dekrè a. Men si kaye pa etabli prensip pou l di ke, paske pa bliye, pou kiyès y ap fè eleksyon? E pou Fils Aimé y ap fè l? Non, y ap fè l pou pati politik yo. Sa vle di kaye pa gen dwa etabli de prensip an prensip e an fonksyon de pati politik yo. Kounye a, yon nèg, yon fanm ki konnen ou gen pati A, ou gen pati B, ou gen pati C, ti pati ou kanpe, e ki pa menm rekonèt menm, jodi a pral fon pil bann radòt la, epi Kaye pa pran dispozisyon, Fils-Aimé pa Kaye pa ka di anyen. Fils-Aimé gen pou devwa akonpaye Kaye Peyan. Mwen menm, m pa vin fè elòj la. Gen de seri de pati la, malgre tout sa w tande la, y ap striktire tèt yo. Y ap fòme de jèn kad. Y ap fòme de jèn. Y ap ogmante efektif yo. Jodi a, m ap di yon bagay klè sevè sa m pral di la. Yon nèg ka di sa w vle. Ou ka gen, ou ka gen kont pwoblèm avèk Claude Joseph. Men w wè Ede? Pou mwen menm, pou mwen menm mesye, Ede se youn nan pati politik ki pi byen striktire la nan moman an. Ou ka gen tout pwoblèm avèk Claude Joseph, Ou ka gen tout pwoblèm ansanm avèl. Men verite a bay li mesye. Men yap fè kòb tou Blaze. Non Yo pap fè kòb.
non men non byen di wi. Tout lòt bagay ou wè tout lòt bagay ou ka di la yo m pa gen okenn pwoblèm ansanm avè yo. Men kounye a si nap gade an tèm de pati ki striktire nan moman an ou paka pa pran Ede. Nan moman pou mete estrikti sa Blaise li mande li mande depans kounya fòk nou kesyone tou ki kote Claude Joseph jwenn lajan pou lap mete ansanm estrikti sa yo ke lap mete a pase nan tande se pa wè estrikti an pou nap pale tande Blaise se pa wè estrikti an tou senpleman poun di Claude Joseph ap mete estrikti Claude Joseph se yon ansyen fonksyonè leta.

Lè gen de gwoup ki ap finanse Claude Joseph, eske se pa yon manje anpwazone ki ap prepare la pandan wap pale de strikti e itilize jèn? Wi jèn yo dwe fè politik, men eske yo dwe itilize e pa politisyen tradisyonèl rat do kale ki enplike peyi a kote li la? M pa twò kwè. Jiske la m ka dakò avè w. Medezir, m ka dakò jiske la wi. Men m ap pale de an tèm de sa ke m wè a. Mwen menm, wè tout sa w di la yo, la nou nan fon. Men m ap pale de fòm mwen menm. Ou wè la, m dakò, ou wè m dakò avè w a san bri san dezi. Ou nan fon la. Wè ou menm wè ou nan fon an. E fon an enpòtan. Pa ka gen fon san fòm, pa ka gen fòm san fon. Men mwen menm mwen nan fòm nan. Èl di, mwen nan, se kòm si lè m rive sa je m ban mwen dabò. Se pa bliye, premye bagay la se je m ki ban mwen. Sa je m ban mwen an se li m ap, m ap, m pral, ki pral pouse m a reflechi pou m tonbe nan fon an. Kidonk se sa map gade menm jan pa m wè genyen madam Sterline Civil ki te ansyen dzetris kman, pncs, m wè gen de pati lap eseye, m wè gen de pati lap eseye lanse la tou, lap eseye bagay. Apa, apa Wilson, Wilson Jeudi la tou lanse pati l ki rele Vark. Sa vle di, sa se de bagay kòm si. Menm Manuel Berthilaire lanse pati politik tou wi. Bon, men men pa Berthilaire la ki sot fin fè, ki sot fin koupe rache nan kay KPT a la, apa lanse pati l dimanch lan la nan, nan, nan, nan bagay kòman, nan, nan, nan Okap Ayisyen.

Yo gen de pati miltip yo moute ke yo divize pou yo kab vin renye apre. Koken a mètdam kap fèt wi Blèz. Ou panse Moyiz Moyiz avèk Vètilè yo gen pwoblèm vre? Bon antouka.
Se vre ou dakò Moyiz avèk Vètilè te gen pwoblèm vre? Mwen menm map di nou sa mesye. Mwen menm Dezi Sevèk la pa dakò avèm. Mwen menm mwen antyèman dakò avèk kaye peyan ki mande omwen pou yon pati enskri nan eleksyon an fòl gen 30 mil manb. An m dakò sa a.
Non men kisa te fè KEP menm KEP sa te agreye pati politik sa yo menm. Non non non ou te e 2 bagay diferan wi e 2 bagay diferan e 2 bagay diferan te di wa lespri mouvman sa se youn paske pat gen menm kri potko gen kritè sa pa bliye a chak etap yo gen 2 kritè kounye a la tande dezi lè yo di ke pou pati a al nan leksyon se di yo pral di klèman kounye a kounye a pou al enskri pati a ki avèk de kandida anba banyè pati a fòk gen 30 mil moun se la wi yap ale la pa fè sevè Al di, pou al enskri kòm kandida pou tèl pòs anba tèl banyè, fò w pase omwen gen 30 mil moun. Wi,
paske sinon ou pap pase. Wi, sa son lòt kondisyon.
Ke mwen m dakò. Ke m dakò. Wè menm mwen ke m dakò. Kòrèk.
Kounye a la, pati yo pral met tèt ansanm pou yo fè 30 mil manm la. Se 280, kouman, kouman, konbyen pati? Se 280 konbyen pati ki agreye nan bagay la? Mesye, an n serye mesye. Wi, wi, wi, wi.
Sevè, dezyèn seye mesye. Ann gade 280 bagay sa yo, pati politik oubyen sa yo ye a mesye. Pou 280 nan yo, ta di yo pral voye moun kòm kandida a la prezidans mesye. Men sou ki bgy, sou ki bgy, bon ok, sou ki bgy yo pral mete vin moun sa yo? Sou ki bgy yo pral mete vin moun sa yo? Bulter tap flou tankou ou tap flou. Non men ann serye mesye, ann serye. Mwen sonje 2 dènye eleksyon ki fèt la yo. Eleksyon sou Martelly, eleksyon sou Jovenel. Mesye, se nenpòt 50 konbyen kandida ki enskri a la prezidans wi nan peyi a. Pou ki sa tout katòt sa a? Hein? Gen nèg ki pral enskri la, e kòb yo bezwen al fè wi. Mwen menm mwen kanpe dèyè KEP a. Mwen kanpe dèyè KEP a. Pati k ap, nèg k ap radote, k ap rablabla, al chache 30 mil manm ki aktif. Pè a gen anviwon 12 milyon moun. Si n ap fè yon bagay serye, n ap jwenn 30 mil moun nan chak pati yo vre. Paske jodi an la, nou gen yon popilasyon a 50, 60 pousan jèn e ki an laj de vote. Ki gen laj pou yo vote, sa vle di, si vrèman n ap fè yon bagay serye, enben jèn sa yo, nou kapab entegre yo. E m ap di yon bagay avèk jenès ayisyèn nan. Ou wè l ap gen eleksyon anndan peyi an la a? Manyen chanje done yo. Jodi a, mwen vle wè de jèn gason konpetan ki pou anndan palman ayisyen an. M vle wè de jèn fanm konpetan ki pou anndan palman ayisyen an. Lè m di palman ayisyen an, kòm depite, kòm senatè. M anvi wè de jèn gason, jèn fanm ki konpetan ki nan minisipalite yo, ki nan meri yo. E wè menm nan kazèk a Zeleje de vil yo, pa vin di pòs sa yo e se de moun andeyò ki pa konn li men non. Paske nou pa ka konpe avèk moun ki pa konn li. Nou bezwen tout moun men devlopman yon peyi panse pou yon peyi nou bezwen moun ki konn li dè chèrchè dè moun kap reflechi pou peyi sa nou klè ladann li pa yon kado li pa yon aza jodi an ou pa oblije yon ou pa ka tout bagay ou gen dwa ou gen mwen menm toujou konprann m toujou konprann sa trè mal an ayiti lè yon nèg di m konsa o. Tande byen sa m pral di a, lè yon nèg di m konsa, o, e, yon nèg, yon moun ki gen dwa minis, li pa oblije gen konpetans nan tèl domèn. M ka, m pa, jiske la m pa gen pwoblèm avèk sa non. Men mesye, gen de minis ki se de ministè, ministè kle, moun nan oblije nan domèn, nan domèn nan pou l kapab minis, minis nan domèn, nan bwat sa a. Sa m ap di a konprann li trè byen mesye. Konprann trè byen. Mesye, yon moun ki minis kondisyon fanm ak dwa fanm, mesye, dabò, fò l gon minimòm nan kesyon la sosyoloji, an matyè de dwa, syans jiridik, e li oblije son moun k ap milite nan zafè kesyon dwa fanm, respè dwa fanm. Pa gen politik nan sa. Paske si w pa konn sa w pral di, si w pa konn kote w ap antre, sa w pral fè, sa w pral di? Sa w pral defann? Sa w pral defann? Ok? Yon nèg minis swa agrikilti, li oblije, paske pa bò mesye, gen de langaj teknik ki oblije konnen. Se pa paske ou nan bagay ou ap vin aprann beaba men non. Paske lè w se minis ou aple a fè dè rankontr, a rankontre avè dè zomològ etranje. Lè w rankontre avè yo nan ki langaj pwof, ki langaj teknik ou bay pale ansanm avè yo. Sa m ap di a m vle, m vle ke nou konprann li mesye e m vle moun yo konprann li sa m ap di an. M pa medsen epi yo nonmen m kòm minis sante paske m gen bradè bannann mwen. Mesye bon ki ki langaj teknik. ke m pral degaje lè m rankontre avèk yon responsab OMS, yon responsab OPS, lè m ap rankontre avèk yon anbasadè nan lasante nan lòt peyi, ki langaj teknik m pral pale avèk li? Ou pral di m paske m gen konsiltan, m gen kabinè, men mesye, kabinè ou pa, gen de reyinyon m ap fè manb kabinè pa pa avè m non. Gen de reyinyon a pòt fèmen m ap fè mesye, manb kabinè pa pa avè m. M pa konn si n dakò avè m non. Gen de reyinyon a pòt fèmen m ap fè, manb kabinè pa pa avè m. Sa vle di gen de langaj fò n kapab diskite ansanm, fò n ka pale ansanm. Kidonk jodi a m vle ke n konprann mesye, fò n, fò moun yo, nan pwochen eleksyon k ap gen pou fèt la, mwen menm klè sou sa, si Bondye fè m ankò vivan, mwen prè pou m oryante pèp ayisyen an. Mwen prè pou m oryante jenès la. Men sa k nouvèl menm, nou prè pou n oryante jenès lan. jenès ki an dwa, ki gen dwa de vot, dwa de vòt yo. Nou prè pou n oryante pèp ayisyen an paske m pa pral pran yon senkanteyinyèm avèk valpa, avèk vwayou, avèk malpwòp la a. Non m pa pral pran sa a. M pa, m pa pral pran sa a. Non m p ap dakò sa a. Ann avanse Sevè Bendezye. Ann avanse Sevè. Alò, sa, sa li trè enpòtan pou n kapab soulinye l, paske, paske yon ti peyi konsa pou gen tout pati politik sa yo, se inakseptab. Nèg yo plis pran pati politik yo kòm yon boutik, boutik kote yo vann depo diri, mayi, pwa. W'ap wè chak fwa, e sa k fè yo renmen lè gen tranzisyon. Lè gen tranzisyon konsa, tanzantan gen akò k ap siyen pou yo al mete siyati yo pou yo jwenn yon direksyon jeneral, pou yo jwenn yon bwat ministè. Nèg la leve yon bon maten ou tande l di l ap fè yon asosyasyon. Yon sèl kou l fin fè asosyasyon an, aprè de twa tan ou tande l gen asosyasyon an tounen an pati politik. Gon pakèt pati politik ou tande la men se asosyasyon yo te ye wi. Se des organisations de katye moun yo nan zòn nan yo fè ti òganizasyon yo mande ong èd epi yon sèl kou lwa moute yo epi yo yo fè l tounen pati politik wi. Yon pakèt pati politik se dè asosyasyon ke yo ye. E menm jan e menm jan avèk kestyon ann pran pa egzanp kiltirèl en etèl men ala nèg la nan yon gwoup Ou lè l kraze l al fòme pa l. Li fòme pa l. Sa kraze l al fòme. Sa l kraze l. Li fè pa l. Ou wè l al an solo. Lè w ap chèche pou ki rezon l kite gwoup la pou l al fòme pa l, ou pa ka konprann. Anpil Ayisyen pa deside viv, m pa di viv ansanm, mete tèt yo ansanm. Paske, an m di w, poukisa yon nèg te minis, Fonik sot minis, epi ou gentan fè pati politik ou. M prale pi wo. Ou pa wè depi nèg la prezidan Blaise sou banyè l te prezidan lè l ap soti e pati politik pa l li kreye? Rene Garcia Preval e pa de pati politik li kreye non Blaise. Inite, Verite, Lespwa. Tout se nan Rene Preval wi yo soti Blaise. Poukisa? Poukisa tout radòt sa yo? Michel Martelly fin eli sou repons peyizan e lap soti soti a phtk. Jovenel Moïse moute sou phtk m garanti w lè l tap soti l pa tap soti a phtk. Li tap soti avèk yon lòt pati politik. Yeah non li klè, li klè, li klè. Martelly moute sou repons peyizan e li soti avèk phtk.
Jovenel Moïse pa t ap soti sou phtk. Kandida k t ap ale a pa t ap soti sou phtk. Nèg la eli depite oubyen senatè se yon estrikti politik, lè l antre anndan, lè l ap soti l soti avèk yon pati politik. Avan è la, avan è la si Stanis te nan ede dabò li te nan RDNP soti nan RDNP l ale nan ede dayè l te avoka Claude Joseph nan dosye Jovenel Moïse lan li Claude Joseph pwopilse l kòm direktè jeneral ministè finans li fin fè kont gagòt li kont gabji li kounye a la l gwo prezidan pati politik e tanzantan ou tande l ap bay konferans kòmkwa l ap pwopoze l ap denonse. pran moun pou makak. Ou te nan pouvwa ou pa tap regle anyen koulya la wap vin di oh ensekirite an sesi ensekirite an sela e ou te okipe yon post stratejik. Li gentan gen pati politik li. Wilson Jeudi vini la fè pil tan nan meri an jis kounye a la nan meri an li vin gen pati politik li. Nan Ki sa ki mete kòm baliz, pandan moun nan majistral vin a pati politik, ki sa l mete kòm baliz, sa k pou di l pa pral pran lajan meri a pou l al regle afè pa l? An pandan l majistra, epi lè sa l tou lanse pati politik li? E n konnen komin Dèlma, di sa w vle, se youn nan komin ki jenere anpil lajan mesye. Sak dim li pap al pran pil lajan poul al leve se nan bay pati politik li.
Li te majistra elu epi kounya l tou rete kòm enterimè. E pa jodi a sa non. Wi non misye la lontan. Misye achte meri misye achte meri delma lajan kontan. L achte l lajan kontan. Wi.
Mesye, an palan de tout bagay mesye, gon yon bagay m panse ke fò n touche, m bay ba Désir avanse. Mesye, m ap gade de seri de videyo, kòman ke ajan imigrasyon dominiken ap pran yon ansanm de ayisyen, y ap depòte nan trè trè trè de movèz kondisyon mesye. Se de video ki resan hein. Map gade mesye koman ke de ayisyen, de jèn gason ayisyen, mesye nèg yo ap kase pye yo, nèg yo ap vole de seri de tèt mi, nèg yo ap fann po yo nan vole voltije nan fil de fè barbele, f kouri nan raje, nèg pa konn ki kote l pral tonbe, poukisa pou imigrasyon pa pranl? Mesye map gad video yo, video yo telman touche m.